Depi talè a m chita map tann dam nan la menn jis kensi li pa janm vini sa kap pase menn. Mesye a jwe m te wè w loprejou wi lotbò a menn woww nou nan yon gwo djòb wi papa menn wè nou pat kantan pale m te wè kamera fikse sou mwen tou menn nap chaje wi menn. Jis kensi pou wap fè bare sòl la baz.

Pat janm panse yon bagay konsa te ka rive. Men antouka Bondye ap toujou banm fòs kouraj poum lite, poum ka fè tout mwayen posib pou misye rann kont yon kòb la, poum fèl jwenn kòb la menm avèk pou vin pou vin gen respè devan misye. Wè sam vle diw? Paske m pat janm panse si sa te ka rive jiske la a. E gen lòt peyi kap vin la wi.

Alo dirè koman ou ye ou anfòm? A wi sak pase kliyan? M anfòm bò kote pam tout baka ou?
Monchè
m fèk sot nan biwo a la.
Okontrè, m planifye tout bagay pou ou. Kòm mwen gen kontak ou, m konn sa m pral fè pou ou la, m ap voye ou ba ou sou Whatsapp. Men ou mèt di madanm ou mèt ranje malèt li wi, paske tout bagay gentan prè. M panse ke l ap vwayaje la aprè 8 jou.
Ohh! Èt! Bagay yo pral bèl nan men, madanm ou pral antre. Madanm mwen gentan ranje malèt, tout bagay gentan ranje dirèk. Non, m pa gen pwoblèm. M panse ou te voye ba ou wi, m te resevwa yo. Sekretè a te ban mwen yo.

Mesye ou wè jodia sim te jwenn chama kote Mizou tal moutrem li tap fè konvèzasyonl lan ansanm avèk ti gason sa se mwen k konn sam tap fè. E map tann li vin la wi map tann li vin la poum konnen. Si papal te jwenn li humm janm wè papal nève sa li tap jwenn ansanm avèl wi e mouche sa pa konn Pa konn nan rans a moun non. Pito Shama mache sou 13 li poul pa pile 14 li ansanm avèk papal. Bon on papye m met la mesye map chachel m paka jwenn li. Banm fon chita m tann Shama.

Ooh gade kote avanyè mesye m kwaze ak ti dam nan la m fin bon mesye se frè a vin parèt mesye se genlè fòm ta chache ren a frè a wi mesye men m ta jere misye la pou m te ka rive sou ti dam nan mesye a chak fwa map dòmi se a ti dam nan map panse wi mesye ti dam nan dominem mesye e ti dam nan bèl. Se pa wè kòman m ta fè la, kòm la gon bagay nan men misye kanmenm. Kòm m konnen se jènjan l ye menm jan avè m, m pral jere misye kanmenm. Ay m renmen sè misye a anpil anpil anpil mesye. Fò m ta, fò m ta lage yon bagay nan men misye. M pral jere misye, m pral chache wè kote misye ye. Kòm gen ti dam avan menm, m pap kite l ale vre. M rele malpouwont la, m ka ba l dat ke m ap vini.
Alo Bonswa Sa ka fèt cheri Depi avan menm m pa tande w nan Sa k pase Tout bagay anfòm Ou konnen depi m pa tande w li pa fè m byen ou konprann Ou konnen chak jou moun mande w. Ok, ok. Anpil bagay, tout bagay yo gentan fin konkli nèt. Tike a gentan achte, tout bagay konkli. Ok. Men dat la se, se, se, nou le konbyen dat la? An le 15. Oh yo di a 10 ok. Ya map vin deyo epot la. Map vin deyo epot la. Pa gen problem. Bagay yo ap fèt. Dako cheri. Ebyen ok pa gen pwoblem. Nap pale pi ta. Dako.
Saw gen wap ri konsa ya e avèw map pale wi. Kòman an ye an m met yon papye la en map chachel m paka jwenn li dezyèmman m tande mizou dim konsa li jwenn ou anba wap pale ansanm avèk yon ti gason ki jan de pawòl ou tap pale ansanm avèk yon ti gason vin rakontem epi tou papaw ap vin sou.

Tande map jwenn avèl. Wap jwenn avèl kisa wap fè lèd nan fò li ye wi chama ou pa konn sa. Epa tripotay se fè tripotay sou li. Epa tripotay e verite li bay. Menm kel te wèl demen li pale.
Oh oh kòman poul pa pale a epa gran fò li ye kisa ti gason an tap di ansanm avèw eksplikem. Aprè wap gadem wap souri. Pale non madmwazèl m bezwen sòti. Fè w pale a manmi. M pral regle yon bagay serye.